Donk nou espere ke ou menm ki te swiv premyè pati videyo a, ou te aprann anpil de premyè pati a. Mentnan nou pral pase sou ekran nou pou n kapab kontinye aprann sou dezyèm e dènyè pati nan pwogram de pwononsyasyon nan faz konsòn. Donk mèsi avèk tout moun k ap swiv nou sou JJ The Versatile. Si w poko abone sou chanèl la, ou kapab toujou fè sa. Ou kapab subscribe e like videyo yo si w apresye. Answit kite kòmantè. Deja nou di w mèsi ou menm k ap fè sa ansanm avèk nou. Men an n pase kounye a sou ekran nou pou n kapab fè swivi nan pwogram de pwononsyasyon nou. N ap pase nan lèt P. Ok, n ap prezante lèt P yon sèl fason la. Let's go. Si nou raple nou son sa, son blan an, pou la lèt A, li se A. Part. Alright? Part. Pills. Pattern. Poster.

Air li pwononse kòm rr, rr. E se youn nan lètre ki fè ou sòti pwononsyasyon anglè ou pa rapò avèk resanblans li genyen avèk fason ameriken an pwononse. Pou n pa di ke se youn nan lèt ki bay yon son ki trè markan nan pwononsyasyon ameriken dirèkteman. Alright paske anglè yo prononse R la de manyè diferan ke ameriken. Anglè yo prononse R la pi plat alòske ameriken yo fè R la plis resòti. Alright. So, sou bezwen sonnen menm jan avèk ameriken, li pral mande pou konsantre ou pou kapab travay sou pwononsyasyon R. Alright. Let's go. Arm. Run. Rice. Race.

Letre S sa nou genyen 3 fason ke l ap prezante l pou ou. Ok. So nou genyen first, se S, jan nou abitye ansanm avèk li, pwononse kòm S.

Square Skin Sin Sister Great Dezyèm fason n ap pwononse l la se kòm la lèt z ou ankò lèt z jan nou konnen l nan la lèt z Alright Kòm nan vokabilè sa a nou jwenn Phrase

Answit, dènye fason n ap pwononse l la se kòm sh, like ch. Nou gen vokabilè sa a, pwobableman rejyon an kapab fè li pwononse de fason diferan oubyen li sonnen de fason diferan nan zòrèy. Men, se toujou menm vokabilè la. S la pwononse kòm sh, like shore. Sure Ou donk ou kapab tande 2 son sa yo, gen moun ou ka tande di sure men gen lòt moun ou ka tande di sure ok donk m panse tou lè 2 yo anglè wi paske tou lè 2 yo di yo ok men senpleman sa ki enteresan se ke son sh sa a se letre s la ki bay li alright sure sure. E gen plizyè lòt vokabilè konsa w ap rankontre nan lang anglèz la, donk kote lèt s la li pwononse kòm sh. Ok, now for the letter T, t, t, alright, let's go, tin, talk, tool, tiny, ted, task. Men lè nap pase nan letter V. Ok. Nap pase nan letter V. Ki pwononse kom V. Like van. Vaw. Video. vowel vine vet ok then vowel video vowel vine vet Maintenant the letter w this consonant konsòn sa li pa gen anpil konplikasyon ladan l li pwononse kòm w w ok like the waf waf ok pa bliye nap toujou kontinye raple w sa chak fwa w wè lèt yo yo soulinye se paske yo mye donk ou pa pwononse yo waf wòk win walèt wish ok Wòf Wòk Win Walèt Wich Alright Dezyèm pwononsyasyon Lèt W Li pwononse kòm la lèt W Donk Nou gen konesans sa deja nan la lang fransèz Nou konnen ke sèten vokabilè ki ekri ansanm avèk lèt w li pwononse kòm v. Ok. Pa egzanp, lemo vagon. Ok. Donk li pa ekri ve a, se doubèl yo. Ou ankò se double ve a. Like, wagon. Men mo a se vagon. Alright, donk nou konnen mo sa nou abitye ansanm avèk li an franse. Donk se de menm pou la lèt W in English. Ok, so we have three vocabulary words. Nou gen 3 vokabilè la ki ekri ansanm avèk W men ki pwononse kòm V in English. Alright, pwononse kòm V an anglè. So, ou ta sipoze di, Wagon lid. Wa gen lèt. Ok. Donk nou gen i sa. Nou gen t sa ki mye. E sa te fè nou pa pwononse l. O lye de wa gen lèt. N ap di va gen lè. Va gen lè. Ok. Va gen lè. Pi devan, lò fin wè chapit fonetik la, w ap rann nou kont ke li osi senp ke sa.

Piske nou gon lekòl an liy e kap frape. Donk e sou enteres ou kab toujou kontakte nou. Nan 41 94 26 27 nou te mete nimewo telefòn nou, nimewo de kontak nou nan premyè videyo de pwononsyasyon konsòn nan. Ou kab toujou ale e note videyo yo si tout fwa ou ta enterese. Donk se ton plezi pou nou te kab ansanm avèk ou sou JJ The Versatile.
Thank you guys thank you very much for joining this program donk nou remèsye e felisite tout moun kap swiv ansanm avèk nou program sa a sou JG The Versatile ankò nap toujou kontinye espere ke wap kontinye swiv program sa ansanm avèk nou jiska la fen e otan de fwa ou nan nesesite yon konesans patikilye ou santi JG The Versatile kapab edew ou kapab toujou monte sou chanèl la e chèche sa ou gen bezwen an sou JG The Versatile wap jwenn li nan playlist nou yo donk mèsi avèk tout moun ki tap swiv nou orevwa.